Gen yon verite anpil moun inyore lè y ap eseye kontwole lavi ak tout fòs yo, Plis ou kanpe kont rivyè lavi pou w anpeche l koule, se plis ou jwenn rezistans. Plis ou eseye fòse yon bagay rive, se plis ou mete w sou wout pwòp echèk ou. Lavi gen yon ritm, yon lòd natirèl, tan pa l, ou pa ka prese l. Ou ka travay, ou ka prepare w, ou ka disipline tèt ou, men ou pa ka fòse yon bagay rive avan lè li. Se lwa silans lan, e moun ki inyore l soufri anpil. Marc Aurèle te ekri, Aksepte tout sa k vini nan modèl desten w, paske se egzakteman sa w bezwen. Lè w fòse bagay yo, yo pa mache pi vit, ou kraze posibilite yo. Lè w fòse yon bagay, ou pliye reyalite pou li matche ak volonte w. Ou konfonn fòs ak presyon. Men vrè pouvwa pa nan fòse. Li nan alimante tèt ou ak lavi. Gade dlo larivyè. Li pa fòse wòch yo. Li koule dousman. Li chanje fòm wòch yo ak pasyans. Anpil moun gate relasyon yo. rèv yo, chans yo, paske y ap eseye rale, prese, kenbe yon bagay ki te sipoze grandi dousman. Filozofi stoyik la montre ke lapè pa soti nan kontwòl, men nan akseptasyon. Yon sòlda ki fòse batay la san dout rive pèdi li, pa paske li fèb, men paske li te enpasyan. Epiktet te ekri, Fè pi bon itilizasyon de sa ki nan pouvwa ou, epi kite rès la jan li vini. Lè w fòse bagay yo, ou sòti deyò sa w ka kontwole. Ou eseye manipile tan moun, sezon lavi, ak dire pwòp kwasans ou. Epi w soufri doub, ou soufri nan batay w ap fè, epi w soufri lè ou echwe. Men lè w aliyen volonte w ak reyalite w, ou deplase ann amoni ak lavi. Sa pa vle di ou fè anyen. Sa vle di ou fè pati ou epi ou kite tan an fè rès la. Fòse yon bagay soti nan krent. Krent ke li pap rive si ou pa fòse li. Men sa se yon ilizyon. Panse ak yon flè. Ou pa ka rele l pou louvri l pi vit. Ou pa ka rale petal yo pou l fleri avan lè l. Si w fè sa, ou ka detwi flè a. Nan lavi, anpil moun kraze pwòp siksè yo paske yo prese. Yo vle rekonpans rapid, validasyon imedya, rezilta tousuit. Lè yo pa jwenn yo, yo dekouraje. Men moun ki konprann lavi dapre stoyik yo, yo plante, yo wouze, epi yo tann. Yo konn linivè respekte pasyans plis pase presyon. Seneca te ekri, Poukisa ou bezwen kriye pou kèk pati nan lavi a, lè tout lavi a merite dlo nan je? Lavi pa oblije suiv orè ou. Sezon kwasans ou pral vini lè li dwe vini. Lè w sispann fòse rezilta yo, ou kòmanse respire. Ou sispann eseye kontwole tout moun ki pa vle chanje. Ou sispann mande chans ki poko pare. Ou sispann goumen ak rivyè ki fèt pou travèse, pa pou kontwole. Sa pa feblès, se sajès. Eske w deja remake ke lè w vle yon bagay twòp, ou tèlman peze sou li ke li glise nan men ou? Sa pa aza. Enèji dezespwa kreye presyon. Presyon pote erè. Plis ou kouri dèyè l, plis li kouri lwen ou. Plis ou fòse l, plis li kraze. Lavi pa reponn a fòs brit, men ak aliman. Lè w aji ak lapè ak objektif, bagay yo dewoule dousman. Lè w aji ak krent ak fòs, bagay yo kraze. Pasyans pa parès. Pasyans se fòs ou kenbe anba kontwòl. Se kapasite pou w kontinye mache san panik. Marc Aurèle te ekri, Pa gen gwo bagay ki kreye vit. Ou pa ka fòse sajès. Ou pa ka fòse geri. Ou pa ka fòse lanmou. Tè a bezwen repoze avan li bay fwi ankò. Lespri a bezwen grandi avan li konprann. Fòse bagay yo se tankou rele solèy la pou li leve pi vit, e li pap fè sa, men li ap leve nan lè li. Anpil moun panse echèk soti nan feblès, men souvan li soti nan prese. Prese avegle w devan reyalite. Li fè w rate siy yo, leson yo, opòtinite yo. Lè w fòse yon pòt, ou ka kraze li. Lè w frape avèk pasyans, li ouvè. Echèk se yon glas ki montre kote w te eseye kontwole sa ki pa t pou ou. Pasyans se yon pwofesè ki montre w bote nan lage tout bagay. Epiktet te ekri, Libète se sèl objektif ki vo lapenn nan lavi. Ou jwenn li lè w sispann eseye kontwole sa ki pa nan men ou. Fòse bagay yo se kontrè ak libète. Li fè w tounen prizonye rezilta. Ou vin tache, Tansyon w monte, ou vin amè. Men lè w lage bezwen pou fòse bagay yo, ou reprann souf ou. Ou sispann bezwen tout bagay mache jan w vle yo, epi w kòmanse mache jan lavi a dwe mache. Gen istwa sou yon pye banbou. Lè w plante l, anyen pa parèt pandan plizyè ane. Ou wouze l, ou pran swen li, men w pa wè anyen. Anpil moun ta abandone. Men apre kèk ane, banbou a tire monte byen vit. Poukisa? Paske pandan tout ane silans sa yo, rasin li t ap grandi. Se w te fòse l pouse vit, ou t ap detwi li. Se konsa rèv ou yo ye tou. Kwasans ou, siksè ou, yo bezwen tan. Si w fòse yo, ou ka kraze yo avan mirak la rive. Fè konfyans nan pwosesis la pa vle di w sispann travay. Sa vle di w sispann goumen ak tan an. Marc Aurèle te ekri, Sa ki kanpe sou wout la vin tounen wout la. Obstak yo pafwa pa siy pou fòse bagay yo pi plis. Yo se siy pou ou tann pi saj, pou w aji ak ritm, pou w respire, pou w prepare w. Dezespwa fè ou avèg. Li fè w kouri dèyè moun ki pa respekte ou, Li fè ou aksepte chans ki pral fè ou mal. Fòse bagay yo paske ou pè pote repwòch pita. Yon moun stoyik kanpe dwat. Li aji ak klète, pa ak bezwen. Li tann, pa paske li fèb, men paske li konnen bon moman gen plis valè pase yon moman prese. Seneca te ekri, Si yon moun pa konnen nan ki pò li prale, okenn van pa ka bon pou li. Lè w pa konnen objektif ou, ou fòse tout bagay. Men lè w gen objektif, ou pa bezwen prese. Ou mache ak presizyon. Ou sispann mande pòt ouvri. Ou bati fondasyon w epi lè lè a rive ou leve ak pouvwa. Gen moman kote silans pale pi fò pase aksyon. Lè tann pale plis pase prese. Lè lage gen plis fòs pase kenbe. Lè w fòse yon bagay, ou anpeche vwa sajès pale. Men silans, pasyans fè verite parèt. Li fè tan revele ki moun ki vrèman pou ou, ki bagay ki pou ou, ak ki bagay ki pa t janm pou ou. Aksepte pa vle di w rann tèt ou. Sa vle di w kanpe nan reyalite san ou pa goumen avè l. Plis ou aksepte kote w ye, se mwens ou bezwen fòse kote ou prale a. Sa kreye pouvwa. Pouvwa aji avèk sajès, pa avèk panik. Epiktèt te ekri, Pa gen moun ki lib si li pa mèt tèt li. Fòse yon bagay se pèdi kontwòl tèt ou. Koule avèk lavi se vin mèt tèt ou. Se gade sikonstans yo epi di, M ap aji sou sa mwen ka kontwole, epi m ap lage rès la. Sa se fòs, sa se lapè. Imajine yon gason kap tire ak banza. Si li fòse tir la, flèch la ale lwen sib la. Si li pran tan li, si li respire, li vize ak lapè. Flèch la frape sib la. Se menm jan nan lavi. Aksyon w se banza ou. Entansyon w se flèch la. Men van an, distans lan, tan an, ou pa ka kontwole yo. Fòse yo pa fèw reyisi. Lapè fèw frape sib ou. Stoyik yo te kwè nan disiplin ak aksyon, men yo te kwè tou nan lage rezilta yo. Fè pati ou, bay tout ou menm, men pa tachew nan fason li fini. Se konsa ou kenbe lapè w menm nan mitan dezòd yo. Ou pa ka fòse moun renmen w. Ou pa ka fòse yon moun respekte w. Ou pa ka fòse yon moun rete fidèl ak ou. Plis ou fòse moun, plis yo ale lwen w. Men lè ou viv ak fòs silans ak respè pou tèt ou, moun ki pou rete ap rete, moun ki pou ale ap ale. Sa pa pèt, se aliman. Marc Aurèle te raple tèt li, Tout sa ki rive, rive jan li dwe rive. Si w obsève byen, ou pral wè li klè. Moun ki gen sajès pa fòse. Yo obsève. Yo fè konfyans. Yo aji ak rezon, pa ak emosyon. Yon pyebwa te rive kanpe pandan gwo tanpèt. Gen lòt ki te tonbe paske yo te twò rèd. Men pyebwa sa a te pliye ak van an. Li pa t fòse. Li pa t goumen. Li koule. E poutèt sa, li te siviv tout sezon an. Sa a se fòs stoyik la, pa fòs brit, men rezistans ak sajès. Prese se yon feblès, li montre ensekirite. Men rezistans, kapasite pou kontinye mache san fòse, se sa ki vrè fòs ou. Lavi bay rekonpans ak moun ki mache ak ritm, men pa moun ki kouri tankou avèg. Seneca te ekri, Moun ki soufri paske l fòse bagay yo soufri plis pase sa li ta dwe. Lè w fòse bagay yo, ou soufri de fwa. Men lè w fè konfyans nan tan an, ou viv ak reyalite, pa ak ilizyon. Yon gèrye stoyik pa goumen chak batay. Li chwazi batay li avèk sajès. Li konnen ki lè pou l tann nan silans epi ki lè pou l frape ak presizyon. Fòse chak sitiyasyon se siy yon lespri ki pa anpè. Men pasyans se siy fòs. Lafwa pa vle di ou konnen tout bagay ap mache jan ou vle. Li vle di ou kwè ou pap kraze menm si bagay yo pa mache. Fòse se krent k ap mete mask anbisyon. Fè konfyans se kouraj ki abiye ak kalm. Epiktèt te ekri, Pa chèche pou tout bagay rive jan ou vle. Men pito vle pou tout bagay rive jan yo dwe rive. Epi lavi w ap koule byen. Sa a se sans stoyism lan. Sispann fòse, kòmanse koule. Sispann egzije, kòmanse fè konfyans. Nan moman sa a, nou envite w pran yon souf. Reflechi sou lavi w kote w t ap fòse yon bagay, yon relasyon, yon rèv, yon tan ou vle kontwole. Chak fwa w fòse yo, ou kreye rezistans. Men chak fwa w fè konfyans nan pwosesis la, ou jwenn lapè w. Pale ak tèt ou tankou yon stoyik ta fè. Map fè pati mwen epi map lage rès la. Respekte l jiskaske l vin yon abitid. Sonje banbou a. Sonje pyebwa a. Sonje silans ki pale pi fò pase fòs. Tout istwa sa yo pote menm leson an, plis ou fòse bagay yo, se plis ou echwe. Lè w sispann fòse, ou kite linivè ak tan travay pou ou. Sispann eseye kontwole tout bagay. Sispann prese sa ki poko pare. Sispann tache ak sa ki ap glise. Lè w aprann fè konfyans nan ritm lavi a, Ou sispann neye nan fristrasyon. Ou leve pi wo pase li. Ou mache ak tan, ou pa goumen kont li. Marco Rell te ekri, Linivè a se chanjman. Lavi nou se sa panse nou fè ladan l. Chanjman ap vini, avèk ou oswa san ou. Ou dwe chwazi fòse oswa kole. Kenbe tèt ou nan lapè. Fè konfyans. Kite bagay yo vini jan yo dwe vini. Epi se nan moman sa wap sispann fòse bagay yo. Tout bagay ap kòmanse alinye ak ou.